Bonswa bonswa tout moun bon nou konnen leika la avèk nou pou yon lòt videyo e videyo sa mwen pral pale nou an se yon bagay ke mwen menm pèsonèlman mwen viv nan lavim poum byen di nou sijè a nou pral pale de depresyon. Kisa ki depresyon an? Koman ou menm ou konn santi ou lè ou gen depresyon? Swiv toujou nap konn plis enfòmasyon de videyo a. Avanm komanse a videyo sa, map mande pou nou abone a chanèl la, lage yon kòmantè, like e pataje videyo a a fanmi ou, zanmi ou, mari ou, madanm ou, kouzen ou, kouzin, tout moun an jeneral. Ew ka swiv nou sou Facebook, TikTok, Instagram ak Twitter. San pèdi tan, an nou kòmanse a videyo a. Kisa ki depresyon an? Depresyon se yon maladi ki karakterize an patikilye pa yon gwo tristès. Yon santiman de dezespwa, atitid deprime, ou pa gen ase motivasyon e ou pa gen ase kapasite pou pran de desizyon. Li afekte santiman pou ale soti avèk zanmi ou, pou pran plezi, sa ou te konn fè preske chak jou yo, ou pa gen motivasyon pou sa yo ankò, ou pa santi ou ka avèk zanmi ou pou ap pase tan avèk yo. E tou, ou pa manje byen, ou pap dòmi ase, e sa ka rive tou, wap gen de move panse. se ki ap pase nan tèt ou e sa ka rive ou konn anvi swiside ew ap gen e dèfwa wap gen de santiman kote menm ou menm wap panse ke ou pa gen valè ou pa gen okenn valè wap minimize pwòp tèt ou men se pa fòt ou non se paske ou nan depresyon e depresyon sa ka tèlman grav ke menm ou menm ou pa rann kont de sa wap fè a. Kisa ki lakòz prensipal depresyon yo? Anpil bagay ka ogmante chans ou pou depresyon. Men m pral ba nou kèlke bagay ki konn koz sa. Premyeman nou gen abi. Swa se abi vèbal, swa se lè w nan relasyon avèk yon moun ki ap abize w prèske chak jou. E sa konn rive tou, li vrèman afekte w emosyonèlman e li menm kounye a li konn ba w maladi mantal. Dezyèmman nou gen laj. Lè w ap granmoun, lè w ap antre nan laj, sa ka rive ou kòmanse gen pwoblèm a bliye kèlke bagay oswa w ap strese tout tan sa vin. aji sou eta mantal ou. Twazyèmman, nou gen sèten medikaman. E youn nan medikaman ki genyen, se isotretinoin, se yon medikaman pou akni, tankou bouton nan figi nou, e li ka ogmante risk pou depresyon. Katriyèmman, nou gen konfli. Konfli, sa vle di, swa se yon pwoblèm familyal ke w genyen, swa se pwoblèm avèk zanmi, swa se pwoblèm avèk. Lòt moun ka koz ou gen depresyon. Senkyèmman, nou gen lanmò, oswa yon pèt. Swa se yon bèt ke ou te genyen ki mouri, swa se yon moun ke ou te renmen anpil anpil ki pa la ankò, epi kounye la ou menm ou vin nan depresyon paske ou menm ou pa wè kote ou pral mete ou, paske moun sa te konte anpil pou ou, epi sa li menm vin afekte. ew anpil. Sizyèmman nou gen sèks. Fè bagay wi. Fè bagay. Ya li konn afekte depresyon. Men li plis afekte fanm yo, tankou fanm yo pi fasil deprime ke gason yo. Pa gen moun ki asire poukisa oswa poukisa fanm nan pi deprime. Sa ka rive tou ou fin fè rapò seksyèl avèk yon gason epi nan menm moman an atitid fanm nan chanje. epi ou te wè ke l te kontan, epi ou wè li poze. Sa rive tout tan. Ben, wi, sèks se youn nan bagay ki ka koz yon moun deprime. Sa depann kisa k te pase nan relasyon an, oswa kisa moun nan te fè w ki fè sa pase. E setyèmman, nou gen lòt pwoblèm pèsonèl. Pwoblèm tankou isolasyon sosyal. Sa vle di ou pap soti, ou pa gen zanmi, ou toujou rete anndan kay, Ou pa familyarize w avèk pèsonn, ou rete pou kont ou. Le fè ke ou rete pou kont ou, ou pa soti nan la ri, ou pa gen moun pou pale vreman, sa se on gro faktè li ye, li afekte ou mantalman. Gen anpil tip de depresyon, men jounen jodi a, mwen menm mwen pral ba nou 5 diferan tip de depresyon ki genyen. Premyeman, nou gen eta depresif. Depresyon se yon maladi sikolojik ki karakterize pa yon eta depresif. Rezilta sa konn chanje atitid yon moun oswa yon mank enterè ak aktivite ke l te konn fè prèske chak jou yo, e kounya la li pa jwenn plezi nan sa l te konn fè avèk zanmi, avèk fanmi, anyen. Depresyon kapab tou afekte dòmi yon moun, apeti yon moun, e menm nan panse a komèt. Suisid, tankou w ap panse ke yo pa vo anyen, e yo pa wè plas yo sou tè a ankò, yo pa wè pou ki rezon yo la, e tout move panse sa yo konn afekte mantal ou, e se yon siy de depresyon ke li ye. Men, eta despri a li menm tou, li gen kèlke bagay ki ka aranje sa oswa diminye chans ou pou w pa pede panse. negatif konsa. Nan 60 pousan nan ka depresif lan, moun yo trete l pa antidepresè oswa psikoterapi. Sa vle di psikoterapi nou konnen ou ale pale avèk yon moun pou ap eksprime tout sa ke ou santi pou mete l deyò pou menm ou ka santi ou alèz. Defwa tou lè ou kenbe yon bagay sou kè ou twòp, ou pa pale l, ou kenbe l nan tèt ou, sa konn fè ou vin gen yon depresyon. Paske. ou kenbe tout bagay sou kè w, wap aji kòm si de ryen ne tè, tout bagay ok, poutan ou menm ou konnen se pa vre, ke tout bagay mal, sa moun yo ap fè w lan li pa fè w byen, men pou w pwoteje lòt moun nan ou pa di moun nan anyen, poutan ou menm wap pran tout kou yo ofon. Dezyèman nou gen depresyon kwonik, depresyon kwonik se yon. fòm de depresyon kote si l dire o mwen de 2 zan, ou ka trete l a psikoterapi ak depresè oswa dèfwa yo dwe fèmen w nan yon sant sikatrik si l nesesè. Twazyèmman, nou gen depresyon reyaksyonèl. Depresyon reyaktif se yon fòm depresyon ki koze pa yon evènman defini oswa pa presyon. Sa ka reyalize tankou yon antèman, yon aksidan, yon pwoblèm pwofesyonèl, pafwa menm yon evènman ki ka sanble trivyal, ki pa twò fò, men li afekte moun sa vrèman grav. Depresyon reyaktif la li menm, yo trete l a tou de, antidepresè epi ou swiv yon swen psikoterapi, paske w ap bezwen l, swa se yon chòk ke w te fè, kounye a la ou menm pou w ale pale, pou w eseye eksprime w, paske ou te ka wè yon aksidan k fèt devan w, yon moun ke w te renmen anpil. Kounya la ou wè yon move machin ki frape lòt machin nan epi moun ke ou te renmen anpil la li pa la ankò mande Bondye padon epi sa vin fè tankou ou vin nan depresyon poutèt sa. Sa se youn nan efè reyaksyon depresif la. Katriyèmman nou gen depresyon postpartum. Nan ka depresyon aprè akouchman, sentòm yo se tristès ki dire lontan, prèske total dezenterè nan aktivite chak jou, Ou pa ou pa gen ase dòmi, toujou ap panse oswa ou strese epi ou gen anpil enkyetid. E ap gen yon mank enteraksyon ant manman avèk pitit li. Sa se yon gwo enkyetid ke li ye ant 10 a 15 pousan lakay manman yo, e l ka manifeste pou kont li alantou 4 a 6 mwa apre akouchman. Tretman de baz. Pou depresyon postpartum nan, li ka si psikoterapi avèk depresè. Men dèfwa si li vrèman rive nan yon ka grav kote manman an pa ka pale oswa pa ka enterakte, manyen timoun nan, fè lòt bagay pou pitit li an, yo ka entène l nan yon lopital kote pou li se pou paran pitit. Sa vle di yo mete manman an avèk pitit la menm kote pou yo ka. Travay sou sa pou ede manman an santi l alèz e pou li ka enterakte avèk pitit li, paske se sa prèske tout manman vle pou yo enterakte avèk timoun yo, men dèfwa depresyon postpartum sa rive sou yo san yo pa atann e sa konn afekte yo anpil paske sa ka rive tou gen de manman yo wè timoun nan timoun nan ap kriye yo pa konn kisa timoun nan genyen oswa timoun nan ap kriye bò kote yo a yo pa fè anyen. Se pa fòt yo, ou menm ki pa konprann sa, se pa ke manman an neglijan non, men li ka ap sibi on jan de depresyon ki fè li menm li distan avèk timoun nan. Eseye konprann sa e eseye fè etid oswa rechèch sou sa ou menm pou si madanm ou oswa on zanmi w te ka ap sibi depresyon postpartum. pou menm ou ka ede l. Senkyèmman, nou gen depresyon sezonyèd. Depi w tande pale de sezon, sezon, ou deja konnen de ki sa m pral pale. Epizòd depresyon sa, li pi souvan afekte fanm ak timoun. An jeneral, sa plis konn rive nan sezon otòn la oswa nan kòmansman fredi pou jis li rive nan sezon prentan. Li koze pa yon diminisyon nan limyè natirèl. E gen diferan tip de senptòm pou sa. Swa ou pèdi enterè ak aktivite ou konn fè chak jou yo, ou gen yon tristès pèmanan, ou gen yon entans fatig, ipèsomnia avèk somnolans. E chanjman prensipal sa yo kapab asosye avèk yon diminisyon nan libido a. Oswa ou pran ou ap pran pwa, ou kòmanse ap gwosi, ou pa konprann sa k ap pase a, e ou pa gen ase apresyasyon pou pwòp. Tèt ou. Te gen yon terapi espesifik pou sa menm. Li te rele terapi limyè. Terapi limyè a, li konsiste a ekspoze tèt ou a yon limyè ki fò e ou fèmen de sa ki gen rapò avèk solèy la. Men, lanp terapi a tou li menm, li pa vrèman disponib ankò. Ou menm tou, ou ka kontinye l avèk yon sesyon psikoterapi pou ka konplete pwotokòl tretman an. Kòman ou ka fè konnen si. Ou menm ou gen depresyon. M pral ba nou 9 siy depresyon ke si ou remake ou gen ren yo lakay ou eseye chèche yon jan pou ou amelyore sa, men sèlman 9 map ba nou. 9 senptom sa yo pral montre ou ke ou gen depresyon e se pa deprime ke ou deprime. Gen yon diferans ant deprime ak depresyon e yo varye de yon moun a yon lòt. Pami yo nou gen, premyeman, wap gen yon atitid tris prèske chak jou. Souvan lap kòmanse nan maten apre li pase nan aswè. E pafwa sa ki lakoz ou konn ap kriye epi ou pa gen ase motivasyon epi ou pèdi enterè nan aktivite abityèl ou yo. Dezyèmman, nou gen yon diminasyon jeneral nan libido a. Twazyèmman, ou p ap kwè nan pwòp tèt ou. Katriyèlman, w ap santi ou koupab anvè moun bò kote w yo paske ou pa vrèman anvi pase tan avèk yo, ou pa vrèman anvi pale avèk yo e se pa fòt ou se jis ke depresyon an ki aji sou ou nan fòm sa. Senkyèmman, ou toujou ap doute de tèt ou e ou chanje lide fasil. On moman ou fin di moun yo wi, ke w ap fè on bagay epi apre ou di a non, m pa sou sa, m pa anvi fè sa ankò. Sizyèmman, w ap gen move panse. Sa vle di w ap panse ke ou pa merite sou tè sa e kounya la w ap Le fè ke wap panse mal de pwòp tèt ou, wap anvi suiside. Pase le fè wap panse mal, wap di ke ou pa merite sou tè sa, ou pat dwe la, ou pa konn kisa lavi ou vo, ou pa konn poukisa ou sou tè sa, oswa pouki ou la. E sa ka rive tou ou menm, wap panse a suiside pwòp tèt ou pase ou pa konn valèw. Setyèmman, nou gen ralantisman sikomotè ki lakoz difikilte pou konsantre. Ou gen pèt vijilans, ou ap pèdi memwa fasil, epi ou gen difikilte pou w ap suiv oswa patisipe nan yon konvèsasyon. E ou gen yon endesizyon nan fè fasafas ak chwa ki pi senp yo. Sa vle di si yon moun yo di ou èske w vle fè tèl bagay, li vrèman difisil pou ou menm pou w deside èske w vle fè sa oswa ou pa vle fè sa. Li vrèman difisil pou ou lè ou. nan depresyon pou fè kèlke desizyon. Uityèmman, ou ka wè yon varyasyon enpòtan nan pwa ou. Swa ou ka wè w ap genyen pwa oswa w ap pèdi pwa. Nevyèmman, nou gen maladi dòmi ki manifeste pa lensomni. Lensomni an li menm ou gen difikilte dòmi oswa w ap reveye nan mitan nuit lan. Oswa ou gen hypersomnia. Hypersomnia li souvan ankouraje nan dòmi oswa dezi konsyan oswa. San konesans jwenn refij nan dòmi. Oswa ou gen santiman fatig lè maten. Sa vle di, menm si ou dòmi, ou leve, ou stil fatige. Se kòm si ou pa t vrèman dòmi, epi ou pa konn pou ki rezon ou leve, pase ou stil fatige, kounye la ou menm sa w anvi fè se retounen sou kabann nan, repoze w ankò, e ou ka releve ankò ou menm santi ou gen menm fatig la, se paske ou menm ou pa gen enèji pou leve. E ou pa santi ou te ka leve, ou pa santi ou te ka kite kabann nan. Pou moun ki gen 5 a 7 siy senptom sa yo, jan de depresyon sa yo konsidere l modere. Sa vle di ou poko rive nan ka grav la non, men si ou depase 8 oswa 9 siy sa yo, konnen depresyon ke ou genyen an li vreman grav. Kòman ou kapab soti nan depresyon? Ou menm ou kapab soti nan depresyon pa psikoterapi ak antidepresè oswa remèd natirèl. Kisa ki ka anpeche depresyon? Gen anpil bagay ke ou ka fè pou w evite pou w pa nan depresyon. Premyeman, adopte yon vi ki an sante. Lè m di yon vi ki an sante, pratike spò, yon aktivite detant tankou meditasyon, yoga, etc. Respekte sik dòmi ou a epi manje epi sik manje ou tou. Si ou konn manje maten, midi e swa, kontinye manje maten, midi e swa. Nan yon fason pou ka balanse yo kont depresyon. Paske vi an sante a vrèman enpòtan. Paske ou aktif. e ou pa kite ankenn lòt bagay ap deprime ou, ap fè w ap panse bagay negatif de ou, non. Dezyèmman, nou gen soti chak jou pou w ka ekspoze tèt ou a limyè natirèl. Sa vle di, si gen yon bèl solèy deyò a, gade, soti nan lari a, ou pa bezwen, ou pa bezwen pou w ale kay yon zanmi non, jis soti nan lari a, ekspoze tèt ou, chita sou yon ban, lage kò w. Nenpòt jan, gade, pou w ka ekspoze tèt ou, pou w soti, pou w mache, swa ou menm ou k leve w ale kouri, pou w ka konbat depresyon. Oke? Wa di m te di w. Twazyèmman, fè yon lyen sosyal ki rich. Kit se ak zanmi w, kit se ak fanmi w, oswa lòt moun ke w genyen, lyen sosyal lan vrèman enpò. enpòtan pou bon sante mantal la. Sa vle di lè w gen yon zanmi w ou soti avèk li, w ap ri tout tan, w ap bay blag, kè w kontan. Sa vle di ou pa gen plas pou w ap tris, pou w ap panse a move bagay paske ou nan ou gen yon konpani ki vrèman kenbe ou menm an sante, ki kenbe w bèl, ki ap fè w ri, ki ap kenbe w rajeni. E paske se sa nou vle. Ou konnen, se sa ke nou vle. Pou an moun ap ede nou kenbe jenès nou. Pou an moun ap ede nou kenbe, ede nou kenbe kontantman ke chak moun dwe genyen nan lavi yo a. Katriyèmman, ale konsilte yon doktè nan premye siyn tristès ou. Pale avèk yon sikològ oswa ale nan sikoterapi. Pou ou menm ou gentan konbat kont depresyon. Paske pawòl nan bouch ou ap ede ou jwenn plis bon solisyon e li se yon bon pratik ke li ye. Bon, mes amours, se te tout sa mwen pote pou nou jodi a. Ou menm ki ap sibi nenpòt maladi mantal, m ap di w jounen jodi a, ou pa pou kont ou. E se vre, se pa tout moun ki ap konprann sa, lè ou menm w ap eksprime tèt ou Yo ka panse ke ou jis ap chèche atansyon, oswa ke ou menm ou s on timoun ou pa ka gen depresyon. E se vre dèfwa lè ou menm ou nan depresyon, w ap santi ke ou pa vo anyen, ke ou pa merite sou tè sa, oswa ou anvi soti sou tè a, sa vle di fini avèk lavi w. Bon, jounen jodi a, m ap di ou. Ou merite sou tè sa. Ou dwe la. E pran kouraj. Nan moman sa ou ka ap travèse yon moman difisil. Men konnen ou ap soti nan etap sa, ou ap soti nan faz sa ke ou ye, ke ou ye an. E yon fason tou ou ka fè pou retire tèt ou nan solitid. Chèche pale avèk zanmi w yo, eseye soti plis, eseye fè aktivite ke w pa t janm te konn fè yo. Si yon moun envite w soti, ale, jis di l wi. Menm si ou menm ou konnen ou pa vrèman sou sa, ou pa anvi wè pèsòn vrèman, jis di wi pou evite ou menm pou pa deprime oswa gen yon depresyon ki twò grav. E ankò, si sa ta rive ke w ta tris, pa ale tande mizik ki tris yo pou fè w ap panse mal. Eseye tande bagay ki motivan. Swa w jwenn yon moun ke w renmen ki vreman motive w preske chak jou, oswa yon mizik ki ap fè w, tankou, ok, gen diferan tip de mizik ke nou konn tande. Gen mizik ki ka fè nou tris plis e gen de mizik ki ka fè nou cho. Si ou menm ou tris, eseye tande mizik ki pral fè ou cho, ki ap fè ou anvi danse, leve, pyafe, tout bagay sa yo. Pou nou menm pou nou konbat depresyon. E pou m di nou, pou nou ka retire panse negatif yo. Paske ou menm, si w ap sibi euh, depresyon oswa ou pa gen ankenn maladi mantal, ou vo anpil e ou vreman presye. Se te Leïka, e se te yon plezi pou m pataje sijè sa avèk nou. N ap rewè ankò nan yon lòt videyo. Babay!